Kòman kòman gason ayisyen fè pa koze konsa? Son bagay ke m pa ka konprann. M pa ka konprann fenomèn sa. A mon âge, m poko m pa sonje ki lè yon gason ayisyen te konsa avè m ke m santi waw li konvenk mwen. So, e pa sèlman mwen menm ki wè sa because moun nan travay mwen, moun nan antouraj mwen. Ap di menm bagay la ke gason ayisyen pa konn koze e m sonje m te fè yon live dènyèman moun yo ekri gen moun ki rele ki di konsa ke yo pa sonje depi kilè yon gason ayisyen koze avè yo vrèman so ameriken an ok umm afriken yo ok. Madanm, bay moun zòrèy yo tande, afè gaso ayisyen pa konn koze, gaso ayisyen pa konn koze. Se pou di pito, nou menm fanm ayisyèn yo, nou vin met bagay la pi fasil pou gason ayisyen an. Gason ayisyen an, li pa bezwen al pèdi tan nan kò l achte ti liv powèm pou l ap etidye, pou l ap eklate kràn tèt li pou lè l kwaze avè w pou l ap ba w ti pawòl dous. Se pa paske gason ayisyen pa konn koze. Se nou menm fanm ayisyèn yo ki vin met bagay la pi fasil pou gason ayisyen l pa nan pèdi tan ankò. Bagay yo vin pi fasil pou li. Kòman ou fè konnen ke ou pa ret sou entènèt epi ou lage kòd tete w blayi? Rrr. Epi ou vin sou entènèt la, ou griyen bounda w, plen abde nwèl ladann, plen bouton, epi w griyen bounda w. Bon, ki feeling yon gason ayisyen pral jwenn nan ou la pou l pèdi tan pou l koze avè w? Tout sa k kache nan ou pou ki ta ba l feeling nan, li gentan wè yo deja. Li gentan wè pati tete w, li gentan wè bouboun ou, li gentan wè tout afè w. Kounye a w bezwen pou nèg sa kounye a pèdi tan l pou l ap di cheri je t'aime, te amo, te quiero. Pou ki sa? Pou ki kaka konsa? Paske w gentan livre tout kò nèt. Pa gen bagay konsa. Kounye a w panse yon nèg pral kwaze a Widiana nan lari, bèl ti fanm, byen wo, byen anfòm. Epi ou pral kwaze a Widiana ou pral pèdi dafèl? Ou pral di Widiana, oh chérie depi m pa wè w m pa manje, m pa bwè, je pa kaka, je pa pise. Poukisa tout bagay sa yo a Widiana? Widiana gentan lage tout pati ki pi enpòtan nan li sou entènèt, li griye bounda l epi l ap fouye bagay ladann epi ou pral nan pale anpil a Widiana, se pre Widiana kenbe l nan kòlèt, trennen l al nan koridò avè l epi foubi l. Ou pral kwaze avèk Djoulie nan lari, kounya la ou pral di Djoulie wi you beautiful pitit wi, ou vrèman bèl, vrèman bèl kisa? Se pran Djoulie met on kòd nan tèt li epi trenen al jouke l anba on pye mango epi foubi l. Se nou menm ki met bagay la pi fasil pou gason ayisyen. Kounya la ou pral pran Marjorie mix, m tande Marjorie mix, m pa konn kilè l te DJ, m pa konn kilè l t atis epi l pou sèl foli atis ki pran l epi l moute sou on sèn epi miko nan men l epi piblik la ap ba l chalè epi l pran nan gaz epi l griyen bounda l Li bliye kò l, li te gon kilòt sou li epi kilòt la dejwete. Fach! Epi gon vakabon ki t ap telegide, telegide, telegide, epi vakabon vin pi bliye bounda l. Sa w tande a la, ou kanpe wanament epi w ap gade Jeremi pa lòtbò. Rrr! Epi kounye a ou pral kwaze avèk Majori nan lari, bèl ti fòm se vre, senti l fen e tankou ti pope frans, epi ti bounda, menm lè se yon fo bounda, byen kanpe epi ti figi, bèl ti figi. Ou pral pèdi tan Majori, cheri je t'aime, te quiero, te amo, poukisa bagay sa, moun sa w santi prè w chavire yo. Se nou menm ki fè gason ayisyen vin pa kòm si pa romantik ankò e poutan lè yon lòt fanm nasyon li gen yon gason ayisyen nan men li li di eh li potko janm konn gason nan vi l se kounya l konn gason se nou k fè gason ayisyen pa ba nou enpòtans ankò se nou menm ki lage kò nou vay ke vay epi nèg la kounya la li vin wè pa gen anyen ankò ou konprann sa m di w la gade lontan pou wè prèt tete yon fanm m pap ba w manti fò ta genyen nan loto si yon fanm pa madanm ou pa ka wè po bounda l kounya la nou vin griye bounda nou epi n ap plenyen gason ayisyen pa konn koze gason ayisyen nou fèk kare plenyen se pou sa nou pa konn koze. E bon mwen koze.